Chak paran sipoze tande video sa. Pran sanw pran tanw ou pap wè imaj la byen paske son timoun mwen jis fon jan pou imaj li pa parèt men wap tande byen sa lap di nan video a egzakteman sa lap di yo se li lap fè ann tande.
Map mouche nou sak rele ti bòbòt la tande timoun. Timoun gen lè m poko foure pikèt graba nou wè nan ti bòbòt la. Ahh li dous.

Sa pa manje non m pral manje wè Carline nan Mwen menm sou tiktok map montre nou sam make Mwen menm sou tiktok map montre nou yon ti bouzen map soti Ok la Aw rete pran nan chou
Nou tande M pa konnen si w pran sanw si w tande byen. son timoun wèm mete ti vizaj mete fotol m bare ti vizaj li pou ka wè fizik timoun nan video sa son video m pa fèl poum fè popagann ni poum fè moun pou ti pitit la m fèl pou chak paran ki tap fonksyone an neglijant ansanm avèk ti pitit ou pou ka konnen kisa kap pase ou pa gen dwa bay yon timoun nan laj sa telefòn pou pap kontwole kisa lap regle nan telefòn nan pa kite timoun nou nenpòt kote. Ti pitit sa ou wè kisa l fè la? Se yon video lap fè daprè li menm lap fè video sou tiktok. Li ouvri 2 ti pye l li di l pral moutre nou kòman lap foure bwa nan ti bouboun li l pral moutre nou ti bouboun li. Li ouvri 2 ti pye l li pran yon ti pikèt bwa l foure anndan l epi lap gouye lap di li dous li dous. E aksyon ti pitit sa son timoun ki moutre w ke l nan ti gason deja a laj li. Sa fè mal hein. E kòm nou pa ka wè mwen menm ki gen video a map gade fòm ti bouboun ti pitit sa son ti moun ki nan ti gason. Ti bouboun li moutre se kòm si son fanm ki nan fè bagay. Ki laj nou te ka bay yon ti bebe konsa? Nou pa bal 6 ou 7 an yon ti moun konsa ka genyen. Mezanmi pou yon paran yon ti moun pou pa siveye l pou l gentan rive nan kondisyon sa? Hein? Petèt kote l ye nan antouraj li manman l lage l a lòt jenn fanm, li wè sa jenn fanm yo ap fè, li menm l ap fè tou. Pa kite timoun nou nenpòt kote mezanmi kenbe timoun nou nan men nou. M konnen gen anpil paran manman podyab se yo k manman yo k papa yo gen pou y al travay. Men mezanmi bagay la vrèman tris. M bare imaj li pase son bebe lè w paran. Ou sipoze siveye timoun yo. Telefòn pitit ou fò w kontwole l pou wè kisa l ap regle ladan. Nimewo 1, Videyo a fèt, ou wè lè moun nan parèt moun nan, kisa w ap fè la pou w retire rad sou ou? Li di l p ap fè anyen non, videyo a pa pibliye. Se moun ki jwenn videyo a sou telefòn nan, se li k pibliye l. Poukisa w mechan konsa? Pase telefòn nan èske se pou timoun nan li ye? Si se pat, si l pa pou li se pou yon lòt moun li ye, poukisa w pibliye videyo a? Ou, ou sipoze tou efase yon videyo konsa. Se pito paran timoun sa pa konn si videyo sa ap mache konsa. Mezanmi, bagay la vrèman tris. Eske nou wè rezilta timoun pitit Demil yo, kisa yo gen t ap remèt? Imajine w yon timoun konsa nan 5, 6 ou 7 an. Li gentan konnen sak rele fè bagay lap foure bwa nan bouboun li e sak pi mal la li di w konsa li sou tiktok se yon ti bouzen lap soti petèt se paran yo tou ki toujou ap di timoun yo vye bagay daprè li menm ti bouzen an pa anyen se tout jounen granmoun yo granmoun yo ap di w parèy lò yon ti bouzen wap soti epi li menm li tou konnen se yon bon bagay epi li menm li li tou panse ke se yon ti bouzen lap soti tou. Video a vrèman tris. M fè videyo a se pou ou menm paran ki poko konnen kisa kap regle a pitit ou, depi jodi a chèche konnen epi met kontwòl sou timoun yo mezanmi bagay la vrèman grav.